Sa nèg yo tap chèche nan mouda dyab la, yo jwenn li wi. Lèzetazini damerik foure bouch nan koze a. E pran desizyon pou mennen bon jan ankèt serye sou asasina Jovenel Moise ki an akò ak lalwa. E vle wè moun ki planifye finanse asasina a parèt devan lajistis nòmalman. Senatè Zokiki kisak pral genyen? Pral gen zen nan vil la. Medam, matmwazèl e mesye, jan bagay la ye la a, nan jou k ap vini yo, ou ka sezi wè, gen nèg ki pa t janm gen paspò ki pral Ozetazini, gen nèg ki pa t janm gen viza ki pral Ozetazini. apre deklarasyon Rodolphe Jaar, frè se sè byen eme, patwon Ariel, moun ki finanse asasina, gen pwoblèm pou tout rès vi yo. E m pa kache di nou, nan moman an, jij Garry Orélien nan ti soulye l, bagay yo konplike. Frè se sè byen eme, men m ap poze grenn kesyon sa a, si se Etazini ki arive fè pwosè, Asasina Jovenel Moise. Kisak pral pase an Ayiti? Hum! M pral eksplike w tout bagay. Jan ti pwovèb kreyòl la di, depi lè nèg yo rat, yo resi pran nan pèlen. Se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita, Fouco, zanmi enfo pa w, rantre lakay ou se yon plezi, m pral ba w tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour Bonswa tout moun kouman nou ye Ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w E mèsi pou fidelite w ak pasyans ou an Mèsi paske w like Mèsi paske w abòne E mèsi paske w pataje videyo a sa fè n plezi anpil anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la Pou w pa rate okenn videyo Se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont. Kont sa ki se te, Fò retire tout rad sou mwen pou wè bote m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se may. An n pati krik krak pou nouvo kont ke nou genyen. M gon matant mwen k ap soti usa ki pote yon bèl malèt rad pou mwen. Men sa ki pase, lè m dezipe malèt, Tank m ap retire rad, se tank m ap jwenn pi bèl rad. E tank m ap antre, m ap jwenn rad ki pi seksi toujou. Ayayay gen Bondye! Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, sa nèg yo t ap chèche nan mouda dyab la, anfen yo resi kwaze ansanm avè l. Peyi Lèzetazini Damerik foure bouch nan koze a e pran desizyon pou mennen bon jan ankèt serye endepandan sou asasina Prezidan Jovenel Moise. Nan jou k ap vini yo la a, ou ka sezi wè, gen nèg ki pa menm gen batistè. Gen nèg ki pa gen paspò, gen nèg ki pa gen viza, ou gade ou wè yo sou ling nan ayewopò Tousen Louvèti, gon ti avyon ki gen ta ap tann yo pou yo al reponn kesyon nan peyi Lèzetazini. Raple nou, New York Times te pibliye yon premye atik, nan atik sa a li klè ke yo fè n konprann, Plan asasina pou touye Jovenel Moïse gen yon pati ki te planifye nan peyi Lèzetazini, puiske nou konnen CTU se yon konpayi e sekirite ki plase nan Florida se li menm ki te pran angajman pou rekrite mèsenè yo pou yo vin touye prezidan. Donk, dènye kouk pou touye koukou a, se dosye Rodolphe Jean ki pral kraze bagay la nèt. Paske, pou l te antre nan konplo a, mesye yo ki sa yo te fè, yo te di l konsa, Lèzetazini Damerik okouran de tout sa k ap pase, l ap jwenn soutyen Etazini. Paske Jovenel Moise aktyèlman gon pwoblèm ansanm avèk usa yo bezwen debarase yo ansanm avèk Jovenel. Tande byen wi, Jovenel gon ekip dwòg dilè ke l ap pwoteje. Donk, si l gon ekip dilè ke l ap pwoteje, Lèzetazini okouran map jwenn soutyen ebyen pa gen le chwa fòm antre nan koze sa fòm patisipe nan touye a donk dekwa lè bagay la bon pou mwen menm afè pam ka bon tou e raple nou nan premye atik New York Times lan frèzesè yo te fè nou konprann se paske Jovenel te gon lis dròg dilè pami yo non Mateli site Kiko Senremi konpè Mateli site. ansanm avèk yon pakèt lòt zanmi ki site, lis sa, ebyen Jovenel Moïse ta pral remèt peyi Lèzetazini pou vin ranmase dwòg dilè sa yo andedan peyi a. E montre nou ke Jovenel Moïse se pa li k t ap dirije, okontrè se te Martelly k t ap dirije, paske Jovenel pa t menm gen kapasite menm pou l te chwazi, Yon minis. Pou l te monte kabinè ministeryèl li, donk se Mateli ki jere tout bagay sa yo. De A a Z, sekirite, bon, kòm etan done Jovenel te sot kote l soti ansanm a Matin, men si l pa t genyen, Mateli t ap chèche yon ti boubout li ba li tou. Nèg yo pa nan rans, frèz e sè. Donk, ebyen, nan yon konferans pou laprès, youn nan pòtpawòl Depatman Deta a deklare, Etazini apiye yon bon jan ankèt endepandan sou asasina Prezidan Jovenel Moïse ki an akò ak lalwa peyi Dayiti ak standa eta de dwa entènasyonal yo. Pòt pawòl la fè deklarasyon sa pa rapò ak kesyon Vwadlamerik te mande sou reyaksyon administrasyon Biden nan fas ak atik kap fè la yn New York Times te pibliye. ki bay divès enfòmasyon e montre nan ki nivo Ariel Henry, nouvo premye minis peyi Dayiti a, sispèk nan touye prezidan. E apre asasina a, Badio pral lakay li 2 fwa apre 4 mwa alò. Pandan moman sa a, li t ale kay PM nan, li te stil genyen avi de rechèch dèyè l. Pòtpawòl la ale pi lwen pou l di. Nou vle wè moun ki te planifye e finanse epi touye prezidan, pou l parèt devan lajistis. Pèp ayisyen an merite yon pwosesis ki transparan ak yon rezolisyon nan ankèt sa a pou montre koupab yo ke krim lach konsa pa ka chape anba men lajistis. Nou ankouraje tout pati yo respekte pwosesis legal an akò ak lalwa. Medam, matmwazèl e mesye, bagay yo konplike. Balanti Jean Parèt meli melo. New York Times pibliye yon premye atik. Montre nou gade nou se parenn ki manje fiyèl, parenn, parenn, parenn, parenn, parenn, nou pete kouri nan parenn. Tout moun wi, men ni, nou te di sa, se parenn ki manje fiyèl. Men, yo te di m, Jovenel te gen ti bouch long ak Mateli. Tout moun konnen, Jovenel Moïse ansanm avèk Dimitri Vob se te lèt a sitwon. M poko janm wè yo mete youn nan non nèg Jovenel te nan kont ansanm ak yo. Kounya la, ou wè Rodolphe Jaar li menm, donk entèvyou sa se vre ke l fèt anvan arestasyon l. Ou konn sa k ap enpòtan? Se deklarasyon l pral fè devan jij yo nan jou k ap vini la. E li menm kap pi enpòtan toujou. Paske, anvan yo ta aretel la, sa ka rive l tan detrès, li santi bagay la twò lou pou li, li tan anvi degaje konsyans li pou l retire anpe pèn sou tèt li, enben lè w rive devan lajistis fò w al pale. Donk, se pa sèlman Rodolph Jaar ki bay lajan pou touye Jovenel, atò ti 130 mil dola frèzesè byeneme, ti 130 mil dola meriken. Ala traka pou lave kay te. Donk se ti lajan sa a ki ta kontribye peye sekirite, fè demach, peye tikè, vin pa bor isit, bay nèg yo manje 3 fwa pa jou, lwe machin pou al touye prezidan, 130 mil dola. Bagay la t ap twò fasil. Ebyen, jan ke m te di l. Rodolphe Jaar se yon virgil li ye nan dosye asasina Jovenel Moïse. Yon virgil. Donk, moun Jovenel te nan kont avèk yo, moun Jovenel koupe kontra pou yo, moun Jovenel gade non fè yo vole kite peyi a, m poko janm wè non yo site nan bagay la. O talè, sa vle di Dimitri Vorbe pa ladan? Boulos pa ladan? Non non non non non m pa ka konprann bagay sa m konnen jovenel sa moun sa yo l te gen kont m wè nou bliye yo se moun sa a moun sa yo jovenel te gen kont nèg ki tap fè konbyen 300 milyon par an nan gaz la kote yo kote yo yo la nou yap rive sou yo donk Rodolphe jean li menm sa lap eseye fè Ou konn wè lè yo ke bon dwòg dilè, donk li tou dou men ki kantite lajan, sa vle di l pwouve w ke l pa gen bòs, se li menm ki t ap fa fè l pou kont li, donk li kase fèy, l ap kouvri bòs li, l ap pwoteje bòs. Donk de, imedyatman li menm li livre tèt li yo pran l, donk tout rès yo menm, yo ap chape anba je sosyete a, yo ap retounen vin fonksyone nòmalman. Non bagay la pa ka fèt konsa, fò n mare tout asasen frè e sè byeneme. Donk sa Rodolphe Jean ap di la, sa yo se pawòl tafya. Se lè l rive devan jij la, pase li menm li fè prizon deja l pa pè prizon, ou konprann li pa pè prizon, donk li ka rive l bay nenpòt koze kenbe di se li menm ki te planifye afè l. Non, bagay la pa ka fèt kon sa. Frè se sè byen eme, kote w wè lèzetazini pran desizyon pou l mennen ankèt endepandan, Fò m eksplike n yon bagay, jij Garry Orélien li menm li vin toutouni. Politisyen nan peyi Dayiti toutouni osi. Men avan ke m antre nan pwen sa ansanm ak ou, m ta renmen ou poze tèt ou kesyon, èske nou s on nasyon vre? Poze tèt ou grenn kesyon sa. Eske nou son nasyon vre? Mèdam matmwazèl e se mèsye, bon m eksplike nou ki sa k pral pase nan dosye Jovenel. Lèzetazini pran desisyon pou l mennen ankèt endepandan serye, ki an akò ak la lwa. Pa gen pwoblèm. Kounya la, se Etazini. ki pran palasyos palasyos yon sispèk kle se li menm ki pran Rodolphe Jaar yon sispèk kle nan jou kap vini yo la rale kreyon make yo ap pran ni John Joel Joseph yo ap pran ni Badio tou e yo ka pran l paske nou menm nou pap pran l nou pap kapab donk koman Ariel pral santi l pou l pase lapolis lòd pou chèche Badio. E frè si sè byeneme, lajistis te sipoze mare ni PM nan ansanm avèk tout polisye yo wi. Ni PM nan ansanm ak tout polisye yo te sipoze lè konsa anba kòd nan depo deja. La polis ta gavi dwe chèch dèyè yon moun pou lap mache tchya tchya l pral kot premye minis lap pase anba je sekirite PM nan se polisye nou ye tou yo tout te sipoze anba kòd o kontrè nou wè se badyo nou eskòte l nou mennen l bay PM nan bon e si se touye l tal touye l. Nou wè se li, 2 fwa lale, nou just rete nan kalm nou, nou pa di anyen. Nou konplis nan touye prezidan tou. Pase son prezidan k mouri. Nou eskote l nomalman, gade nou, nou mennen l kot PM. Si lajistis te egziste tout bon vre, ni premye minis apre atik sa a, ni tout nèg k ap sekirize PM nan te sipoze anba kòd! Depi yè yo te sipoze anba kòd nan depo! Asasen pa ka ap flannen konsa sou moun. Kòm etan done, ou dwe tande Lèzetazini pran desizyon sa, fò n konprann, sa pral gen gwo konsekans sou peyi Dayiti. E bon m eksplike ou. Etazini fè pwosè. Li mare tout moun ki te finanse, ki te planifye asasina. Sa l kondane, sa k pase kèk lane nan prizon. Etc. Pa bliye yo menm, yo pap rate yon ti kal bagay pou ou, yo pral ekri istwa a pou ou. Tande byen wi, yo pral ekri istwa a pou ou. Donk, pitit mwen, pitit pitit mwen pral etidye, te gon prezidan k mouri nan lane 2021, Ebyen se Lèzetazini Damerik ki te pran desizyon mennen ankèt sou asasina a. Tande byen wi frè ze se. Paske nèg yo panse bagay la se just touye epi rete konsa konsa. Jan ke m toujou renmen di l, yon pèp ki pa konn istwa l kondane pou l reviv li. Se menm sa ki te pase sou Desalin nan, se li menm ki pral pase sou Jovenel Moise. Paske nou fin fè konplo nou nou touye Desalin, lè n fin touye pwòp moun ki te ban nou libète, nou manje l nan kondisyon parèy, kounye a se lòt nasyon ki mennen ankèt, ki ekri istwa yo jan yo vle. Kounye a la, gen kèk moun anba anba k ap fè kèk ti kout plim k ap di men kòman bagay la te pase. E lè w kòmanse gran w ap fè rechèch, ou vin wè w gen de istwa. Ou vin confuse paske w pa konn nan kiyès pou kwè. Asasen yo te la. Tande byen wi frèz e sè byeneme, se menm sa k ap pase jounen jodi. Ariel sispèk nan touye prezidan, puiske apre yo fin touye prezidan nan maten, Badio rele Ariel nòmalman pou l di l konsa, ebyen. Mèsenè yo pran nan pyèj wi, ede m kite peyi a. Jan Ariel te fè konnen gen mèsenè nan peyi a. Kòman l fè enplike nan touye prezidan, puiske nèg yo t ap planifye asasina depi yon bon bout tan. Kòman fè lè sa fin pase, ebyen se li l rele, epi Ariel di l konsa, fon ti tann mwen pitit gason mwen, bon zanmi mwen, boul grenn mwen, m pral pase kèk kout fil pou m konn kisa m ap fè pou ou. Donk, pwosè fèt, Lèzetazini pral ekri istwa l, epi nou menm ti Ayisyen k ap vini, timoun lekòl k ap vini yo, ebyen yo pral etidye l'histoire de Jovenel Moïse, yon prezidan ki asasine. Ebyen se Lèzetazini Damerik ki te fè pwosè e ki arive mare tout moun ki enplike nan touye prezidan an. Men nou, ki sa n frenk itil tèt nou? Ou se gwo save, gwo entelektyèl depi 1900 jamè, ou s on bon aryen. Ou al lekòl, gade nou se majistra, ou se gwo avoka, kisa w itil peyi a? Nan 15, 20 tan, timoun pral etidye yo wè, men kòman konplo te monte nan lanwit 6 pou ouvè 7 jiyè 2021, yon gwoup kolonbyen debake, sa w tande a, yo kenbe kay prezidan yo sekwe l, yo touye l, epi Martine Moïse, la premyè dam, te blese grèvman, Se lè Etazini yo te koural ansanm avè l pou t al pran swen, bon, men kiyès ki te planifye, men kiyès ki te fè dis, men kiyès ki te fè dat, yo ekri listwa pou ou. Medanm, madmwazèl e mesye, nan dosye sa a, gon kesyon m ap poze ansanm avèk pil ekriven ki gen nan peyi Dayiti ki t ap ekri depi byen avan e jounen jodi a ki stil kontinye ap ekri. Nan tan pase yo, se nou menm ki te konn ekri bay moun manti. Paske nan liv n ap ekri yo, nou konn kòman bagay la te pase trè trè byen. Men, nou pa vle epengle sa pou nou pa deranje yon sistèm. Ekri liv, m pa konn si se pou pwouve nou konn pale gwo franse, Montre ke n vwayaje n al pale gwo franse, men jounen jodi a, nou gen rezo sosyal yo ki kapab pèmèt nou wè lanvè ak landwat moun ki sa nou pral ekri pou timoun k ap vini yo. Kòman nou pral ekri istwa Jovenel Moïse? M pa tande nou pwononse sou sa. Eske nou fè rechèch pou konn kòman nou pral ekri listwa sa a? Tout moun kwaze bra yo. Paske yo pa vle okenn nèg nan sektè prive deranje. Yo pa vle deranje yon ti gwoup moun. N ap kase fèy kouvri sa. Donk, pwosè fèt, ak tout nèg Jovenel te gen pwoblèm yo, Non yo pa site, se yo k manje Jovenel, donk imedyatman non yo pa site, Lèzetazini ek kon istwa l ba nou, tandike antre nou, nou konnen kiyès trè trè byen ki manje Jovenel! Mesye dam k ap ekri liv, gwo ekriven, ekrivèn yo, m ta renmen konnen ki pozisyon nou nan dosye sa a? Kisa n pral ekri pou piti k ap vini yo? Kòman nou pral eksplike yo dosye asasina a? Kòman nou pral eksplike yo Jovenel Moïse asasine lakay li? Kòman nou pral eksplike nan liv sa yo n pral fè a, sa Jovenel Moïse t ap fè, ki sa k kondui a asasina l, e kiyès ki peye asasine l? Kòman nou pral ekri liv sa yo? M pa tande nou di pipi sou koze a. Chak moun stil toujou rete nan kan yo. Yo pa vle deranje yon sistèm. Nou pa pwononse sou li. Lèzetazini pran desizyon l pou l mennen ankèt endepandan. Donk lè l fin mennen ankèt, donk li menm li gen pil ekriven lakay li, sa w tande a, yo ap chita, yo fè listwa de Jovenel Moïse pou nou. Epi yo mete sa yo vle ladan, yo pote l vin plen kran nou. Epi gon ekip ti souf nan tchoupa anba k ap fè kèk ti liv, ou wè sa m di w la, k ap fè kèk konferans, mache pale gwo franse, epi anyen k serye. Epi lè konsa w vin gen de listwa Etazini, e, ekriven entèl, n ap balanse. N ap balanse frèzesè, nou vin konfyouz. Imajine w, ou lekòl yo di w konsa, Desalin mouri o Pon Wouj. Pa gen pwoblèm Desalin mouri o Pon Wouj. Apre sa yo pral di w Desalin sa k fè l mouri ebyen se madan Petyon l te pran paske Petyon te gen ti gigit frèz e sè Petyon pa t gen bann. Lè Desalin mouri, Desalin te gen gad ki pa monte kabann ansanm avè l, chak pati nan kò Desalin antere yon kote. La m confuse nèt. M pa konprann anyen frèz e sè. Atò, mesye k ap ekri liv yo, medam k ap ekri liv yo, n ap kite okazyon sa pase pou n pa esplike timoun k ap vini yo vrèman ki sa k lakoz Jovenel Moïse mouri, ki desizyon l t ap pran, a kiyès li t ap mache, ki sa k t ap pase nan moman an nan peyi a. Men, ou konn sa k konn grav, frèzesè, menm moun ki touye Jovenel yo, ebyen moun sa yo k ap ekri liv la, laplipa nan yo, Se kay moun sa yo yo rete. E la bagay la tris. Donk, ki sa nou itil tèt nou? Ki sa nou itil peyi ya? Ato, nan fè vi nou reta moun, se moun ki pou ap fè tout bagay pou nou? Koman n santi nou? Koman n ap wè nou? Koman n ap gade nou nan glas? Antanke nasyon, pou pwòp prezidan nou mouri an 21 èm syèk, Pou se chantaj nap fa dosye a. Moun ki chef la li nan pale ak asasen, asasen se bon zanmi l. Ato ou panse konsyans wap anpè menm lè ou kouche nan sèkèy ou pa ka al anpè vre. Nan boul figi w wap wè imaj e Jovenel pran 12 bal, pye kase, kòt kase, je pete, tèt fann etc. On ti nèg tèt grenn parèy ou. Donk se menm sa k te pase sou Desalin, se li menm ki repete la. Men, nou an venteyinyèm syèk, gen rezo sosyal yo, gon pakèt bagay nou dekouvri, gon pakèt bagay, gon pakèt mit nou te gen nan tèt nou, gon pakèt bagay ki te kache, gras swa randi a Dye, nou kòmanse wè yo. Donk, sa montre nou tou nan ki nivo nèg pa bò isit yo se esklav volontè. Nan ki nivo pa bò isit pa gen jistis vre. Pase apre 6 mwa yon prezidan mouri, jij la ret yon sèl kote. 1, 2, 1, 2, l ap fè skal paske se sa yo mete l fè, fè skal pitit gason m. Fè skal! Jiskaske ou tande yo di w jij sa pa enkonpetans n ap retire l n ap mete yon lòt, nou vin rekòmanse ankò. Nou fè vi nou n ap rekòmanse. Epi m renmen wè yo k ap di o mwen m gen eksperyans, m gen eksperyans, m gen kouy, m gen kolòn vètebral, yè m ap gade K-Plim k ap di w wi. PM, degaj yo, jwenn yon jij, hein, eksplike bagay la pou retire dout sou ou. Sa klas politik sa itil PM, se yo menm ki fout kansè peyi a. Se yo kansè peyi a, frères et sœurs bien-aimés. Sa konesans wan frenk itil, lè ke w gen pwòp prezidan ou ki mouri, nou pa ka met tèt nou ansanm antanke ti nèg tèt grenn, pou n fè pwosè a mache, pou tout moun ki enplike nan touye prezidan pou yo pran kòd, pou sa pa repete ankò. Donk, jiskaske ou pral, mezanmi, blan fon jan pou nou se sèl blan, paske nou tèlman mele, m konnen entèl son asasen, men akoz ti privilèj la ban m, wi l t ap pale a Badio, m rekonèt sa l t ap pale ak Badio, e alò, men l ban m yon ministè, M pa gen dekwa pou m al pale ni ap ba l chalè pou l fè dosye avanse. Paske m gen ministè mwen menm, ebyen m gon ti kòb m ap touche ki mele m ansanm avè Jovenel ki te mouri. Nan bat kò l li mouri. Epi w ap gade figi yo tout la sent jounen k ap di w wi le peyi l kriz politik. Nou fenk kare nan kriz politik. Nou fenk kare gen pwoblèm ekonomi. Prezidan fenk kare mouri, nou fenk kare asasine nou ti nèg tèt grenn, paske nou son ekip bann souf nan tchou, nan lekòl sèlman pou n ret ak moun, pou n pwouve yo ke nou ka pale fransè, men se pa pou itil tèt nou, se pa pou itil peyi a, se pa pou itil sosyete a. Ou imajine w frè e sè byeneme, yon nèg kal aprann dwa, li plis anvi plede pou Boulos, ke yon moun Boulos fè mal, Tande byen wi, li plis anvi plede pou nèg ki gen lajan ke l plede pou moun nèg ki gen lajan an fè mal. Moun ap travay lakay ou plis pase konbyen lane, kou w santi l pral pran retrèt, li pral rive nan laj sa w revoke l. Just pou pa ba li lajan pansyon. Tande byen wi. Donk, olye kounya la a moun sa ale lajistis pou plede kòz li, ou prefere al kanpe bò kote patwon an, donk pou yo ka di w se avoka mesye entèl, òm dafè entèl, kokorat ou ye. Ou pa moun. Ou son kokorat. W ap stil toujou ret ak moun. Ou son esklav volontè. Kòman ou te ka konprann nan yon peyi, yon sèl Yon ti group nèg chita yap fè 300 milyon par an epi moun la saline pa ka manje. Donk jan ke m te eksplike nou dènyeman, mesye sa yo se gang epi kominote a se politisyen yo. Kòman w te ka konprann pou senatè de la repiblik, bidjè la pou vote, pou n avans ak peyi a, nou sak fa goch, sak fa dwat, donk chak pou seyans fèt, gen yon ekip ki pa la. epi nap touche chak mwa, epi nou panse nou met nan tèt nou se lòt la nap destabilize, pandan se sou pye bwa nou tout kanpe a se li n menm nap detui. Nèg yo gon lanmou fatra pou peyi a. Seryezman. Nèg yo gon lanmou sanwont pou peyi a. Nèg yo gon lanmou santi pou peyi a. Eske n ka kontinye ap viv ansanm avèk kansè sa yo? Ou jij e tit la w pote men ou pa gen okenn ou pa gen okenn rapò ansanm avèk yon vrè jij. Yo di w jij, yo di w jij. E dèfwa lè yo ap kase fèy kouvri sa, yo fè je yo chèch. Yo fè je yo chèch, yo konnen zòt son asasen. Men, mesye, e, ale pa fè sankan. Yè map gade frèzesè, kou dapèl, pran desizyon, libere Renal Koutwa, aprèl te fin touye, e, e, polisye swat la. Pou dega fantom 509 fè, e men peyi sa se gang yo bezwen, yo pa bezwen moun serye ladan. E gang nou bezwen men n pa bezwen moun serye ladan. Si jij kakare kòl li fè manda pou l voye bay prezidan. Tandis ke gon ekip senatè yo konnen yo nan kidnapin. Yo ap jwenn prèv tangible. Yo pa janm ka mete yo anba kòd. Men n ap voye manda bay prezidan. Jiskaske manda sa kondui a asasinal. Kòman n santi nou antanke moun. Baton k bat chen nwa a, se li k ap bat chen blan an. E sa nou pa panse. Paske, frèzesè byeneme, an venteyinyèm syèk, nou pa ka viv nan sitiyasyon konsa. Toutan se moun k ap fè pou nou. Istwa nou se moun ki ekri l. Epi kou ti moun nan ap vini, l ap tande sa agoch, l ap tande sa adwat, nou konfyouz. Jounen jodi a, frèzesè byeneme, kiyès ki konn vrè listwa peyi Dayiti? Kiyès ki konn vrè listwa peyi Dayiti? Tout ekriven nou genyen yo. Tout ekriven nou genyen yo. Konbyen fwa ou tande yo tout met tèt yo ansanm yo di n ap fè rechèch paske fò n konnen vrè listwa peyi Dayiti. Fò timoun k ap vini yo etidye vrè listwa peyi Dayiti paske depi w pa konn kote w soti, ou pa fouti konn kote w prale. Yon pèp ki pa konn istwa l, chak jou nan lavi l, li kondane pou l reviv li. Toutotan n pa di timoun yo, men ki kote w te soti, men sa blan franse te fè nou, men ki sa yo te fè nou, men ki sa yo te fè nou, an gen fò nou, gen fò timoun yo gen ògèy frè ze sè. Nou pa ka leve nan peyi nou san wont, nou san santiman, nou san vègòy konsa. Se pa paske w rayi moun, men ou te fè m tèl bagay, ebyen m rekonèt se ou k te fè m tèl bagay, se ou k t al chèche m, vin mete m la, bat mwen, touye m, gade non, maltrete m, fè m konprann ke m pa moun. Jounen jodi a, nan ki alyo m te ye pou w ap vin pote èd la ankò? Vin pote èd kibò? La wap vin pote èd pou vin edem ankò apre sa w fin fè m ou vin vòlè tout sak te gen nan bout tè a ou al chèche m ou maltrete m koupe tèt mwen fon pakèt vye bagay ansanm avè m epi kounya la nou an frans an frans ha ha nou san santiman twòp donk frè se sè byen eme ki lè ki jou ki dat Nou les ayisyen nap konnen vrè istwa nou. Nou les ayisyen nap konnen ki sak te pase nan lannwit 6 pou ouvè 7 la. Kiyès ki planifye, kiyès ki finanse touye prezidan. Sa yo fò n konnen trè byen. Fò n konnen yo byen. Moun kap ekri liv yo, fò n konnen kisa n pral di ti moun kap vini yo. Fòn konn kisa n pral ekri. Se pa chita la ekri bèl fransè, moutre nou dis, moutre nou dat epi anyen ankò. Verite a nou pa ka lage l, nou pa ka di l. Nou pa ka di men sa k pase. Paske toutotan w ap kache verite, se toutotan n ap pete kouri nan savann nan. Donk, si w se ekriven, pran responsabilite w. Ou se jij, pran responsabilite w. Paske mwen menm, bon prezidan peyi m mouri, m ap mennen yon dosye, epi bon lòt nasyon di l ap mennen ankèt la, epi nou wè ankèt pa lòt nasyon ap pati pi byen pase pa nou, m t ap pann tèt mwen. M t ap pann tèt mwen. M son sanwont m pa itil sosyete a anyen e les etats unis konnen nan ki nivo jij nan peyi dayiti kowonpi l konnen ki sa koripsyon vle di pou yo se nan koripsyon an yo fè bè yo frè ze sè koman w te ka konprann pou ap men men non dosye pou pral kote moun ki te lwe nèg machin pou al touye prezidan ou met manda dèyè l pou nou di l konsa ebyen si l ba nou yon machin n ap retire manda dèyè l. C'est quoi l'histoire? Ebyen nèg sa lap sil kontinye lwe asasen machin, lap sil kontinye lwel paske l konnen lap fè anpil lajan e imedyatman jij oubyen grefye vin kotel lap just dil chwazi mak machin ou vle a map fè w kadol map fè transfè sou non ou sa w tande a machin pou ou. Sa nou ye nou se moun nou gen san kap koule nan venn nou tout bon vre nou gen ògèy nou son nasyon. Poze tèt ou kesyon sa nan moman, eske ou son nasyon? Pase lè Zetazini pral ekri dosye Jovenel Moïse pou nou, pral ekri listwa de la mort de Jovenel Moïse. Lè Zetazini pral ekri, li pa fè rabè pou nou menm ou, li pa fè lòj, li pa fè lòj pou tèt li pou li di men sa k te pase, e nou menm kap bay piyay, mi mi pap bay piyay non. Lè pou nou detui peyi, lè pou nou vòlò, nou met tèt nou ansanm, nou kole dèyè nou, lè pou nou kraze, n ap fwote ansanm, n ap fè tout vye bagay, just pou kapab destabilize. Men kou pou mete stabilite, kou pou mete sekirite nou pa kapab. Te senatè entèl ap kouri nan savann nan l ap vide zam, l ap kreye gwoup gang. Senatè entèl li menm l ap fè kidnapin. Òm dafè entèl li menm ap leve tèl blòk. Òm dafè entèl li menm ap fè moun tire lòt anba. Kou lapolis tchway pou wè si l te ka fon operasyon, yo di woy, lapolis pral kraze kay moun. Mesye yo se ajan kominotè yo ye, e byen yo ap fè pou pèp la, men lapolis pral anmerde yo. Nou chak gen goup gang pa nou nan peyi. Nou gangsterize peyi nou, apre sa nou kap, mezanmi peyi a gangsterize. M pa konn achte zam. M pa konn achte zam frèz e sè. M poko janm tande ti lapli izo babekyou pati. M poko tande m poko janm tande tou nou fon rapò di yo te fon kòmand izrael. E nou k chèf ki fèl. E nou menm ki chèf ki met peyi a nan sitiyasyon li ye la. E pi m renmen wè figi yo nèt. Nou te fè 1804 ki nou? Ki 1804? E ta m wè nou la. Pase sosi se menm jenerasyon moun sa yo m pa konn kote yo soti ki te nan lesklavaj yo te fenk kare wi nou pa tap janm libere non pase si w wè nou pa respekte moun ki te ba nou libète kiyès nou pral respekte ankò epi nou te fè 1804 premye pèp nwa endepandan a kò sa sè hum ah. A kisa sa sèvi nou? Nou se premye pèp nwa endepandan ki kote nou ye apa nou an dènye? Humm! M renmen wè nou nèt. Antouka, lè m di nou Ayiti se la repiblik dè koken, sof vòlè k ap rete Ki vivra vera ki moura kakara se pa blag. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa, a la pwochèn.